E m panse avoka m ap pale. Ou pa pè, e ou pa pè arab pou jij la pa tou mete l sou ou?
A ki tit yo pral mete l sou ou? A ki tit yo pral mete l sou ou? Mateli, Michel Joseph Mateli touye Jovenel, yo te rele l la e danse l te vin danse, se wonm li te vin bwè. Andre Michel, don kaka, ki te touye Jovenel, Tout la sent jounen se tweet yap fè. Reginald boulos Dimitri Vorb ki te touye Jovenel jodi a se tweet yap fè. Rosemila petit frè ki patisipe nan touye Jovenel lè yo envitel li maron. Jodi a Arab prezan, Arab ap toujou prezan tout letan ke yap envitel. Yon sèten de Similien Rodelin. Ti milen rodlen sa se mwen ki te pranl ki te metel bò kotem men militan sa yo li konn ap ofri militan sa yo 10 sak diri pou vann 20 sak diri pou vann jodia m panse pou pa pèsekite arab pase arab la gon pepinyè arab la gon pepinyè arab la lè w atake l se peyi a w atake paske nou menm nou pap nou pap teorize popilasyon an nou kanpe anfas gang jodia yon gang ki pa vle wè arab San fas pèp la wap peye. Ti frè, jodi a nap di, ou pa wè bandi legal la, yo rele l ki sak fèt. Se minm Mateli k di jij la rele l. Se minm Mateli k di jij la rele l. Pèp la ki fin konprann li. Se nou k ere. Se boutèy chanpay ki te pi chè a, boutèy wiski k te pi chè ak tann jan biwo a, Bowo Nèlson an Mateli yo t al bwè. Anyen ankò, jodi a n ap di manda l ap tounen nan bouda mèt li. N ap di. Vagabon plase, zile a pa la, vagabon plase. Zile a pa la, zile a pa la. A bon reprezan wi. Zile a pa la. E mwen salye pèp ayisyen an, mwen salye laprès an jeneral. M ap salye chak grenn patizan, senpatizan ki te vin pote sipò jodi a la avèk. ekip la. Jodi a sa moutre m a klè batay m ap fè a se an favè pèp ke l ye. Paske ekip jèn gason, jèn fanm sa yo jodi a ki vin tann mwen nan pakè pou prezans mwen sa moutre m ke batay m ap fè a lan favè pèp la. Jodi a, jodi a m ap gade pou m wè pèsekisyon, difamasyon. ke yo repwoche m ke m fè sou gouvèneman an, ke m fè sou asasen kriminèl ki te touye Jovenel Moïse yo. Jodi a yo itilize yon militan ki te bò kote m, yo itilize menm militan sa a pou asasine m. Lè yo wè ke m pa mouri nan 12 out ki sot pase a, nan finiray Liliane Pierre Paul, anben yo itilize youn nan militan yo, pou pèsekite m, voye manda ban mwen, detwi karaktè m sou tout rezo sosyo, jodi a nou di nou menm nou pap kouri pou lajistis, kòm etan done ke yo voye envitasyon ba nou, nou pat prezan, dezyèm envitasyon an nou prezan, premye envitasyon an nou te done l, se sou rezo sosyo nou te wè l, dezyèm envitasyon an nou jwenn li kay manman m, anben nou menm nou di nou pap boude envitasyon lajistis. Se dwa nou pou nou met prezans. Men map di a klè. Pèp la kote Rosmila yo te envite. Jounen jodi a se Arab ki mèt nou a. Andre Michel kap gaspiye lajan leta a okenn tit. Ki gen 50 machin blende nan men l. Jodi a lajistis pa janm rele l. Se Arab. Pèsekisyon an se pou Arab ke l ye. Magalie Habitant, machann Galil. Jodi a se li menm kap pwograme yon sèten de similyen. Pou voye manda ban mwen. Jodi a map di nou aklè. Ekip Arab la pap fè bak. Repete, Ekip Arab la pap fè bak. Ekip Arab la pap fè bak. Ekip Arab la pap fè bak. Tout etan Bondye lavi a ba nou souf, nap kontinye goumen, nap kontinye moutre tout zèv Jovenel Moïse yo. Jodi a tout pèsekisyon sa e poutèt m pran baton pelerinaj mwen. Nan tout pwovens yo, m ap montre travay Prezidan Jovenel Moïse la. Anben jodi a, asasen yo wè, pouvwa yo agase, pouvwa yo menase, anben yo wè fòk yo mete Arab yon kote. Jodi a m panse jij la, l ap fè sa ke lalwa di l fè. Mwen menm m pa ka mawon pou lajistis, ke si jij envite m, fò m prezan. Bon sèl bagay, m ap di ekip asasen kriminèl bandi legal, SDP, Arab pap mawon. Repete, Arab pap mawon. Repete, Arab pap mawon. Arab la pap mawon. Arab la pap mawon. Tout etan yo ap envite m, m ap toujou mete prezans mwen. Pase mwen di ankò, mwen kwè nan jistis peyi m. E se si nou kwè nan jij. kap tandem nan tou paske lè nap gade pa bliye prezidan jovenel te di te gen 50 jij kowonpi jodia nèg yo bezwen achte tout jij yo men m konnen genyen ki onèt toujou nan sistèm nan genyen kap batay pou la popilasyon gen jij ki respekte dinite yo ki pap vann dinite yo pou gwo bannann jodia m kwè Atake Arab, voye asasine Arab, Arab tonbe o chan de batay, lap jwenn 50 a la relèv. Arab ka tonbe, Arab ka tonbe o chan de batay, Arab ap gen youn ki pi kriyèl pase l, Arab ap.